Paske m pa gen djòb leta nan men m. Ok.
Men, se la m ka viv. Se sèl sa w fè pou viv. Nou wè w ap met patat nan tè maten an. E, alò la, medam mesye, fòk mwen raple nou, e jodi an se samdi 16 novanm 2024, nou toujou nan plèn Womariba ou, spesyalman nan Jalendò 1, Nou remake plantè ou kiltivatè yo k ap travay nan plenn nan pou yo kapab pote manje nan mache lokal la, poukwa pa relansman pwodiksyon nasyonal la. Alò, nou avèk ou, nou ta pou renmen fè yon ti pale avèk ou maten an, ou ka ban nou plis eksplikasyon konsènan sa k ap fèt la. Ou kapab leve tèt ou pou kapab, malgre ke nou wè Ou vrèman okipe nan sa w ap fè a men popilasyon an ta renmen gen yon ti detay kòman sa fèt li menm e apre plantasyon patat sa ki sa an retou popilasyon an ka espere. Monchè
mwen menm pwoblèm m ka di w. Wi ou kapab fon ti drese tèt ou pou gade kamera a. A bon ok dako dako mwen menm se Felix. Wi ou se Felix. Dòmi sile wa nan mèt e pwopriyetè wa nan mèt e pwopriyetè jalendò 1.
Dakò ou kapab gade kamera ou kapab ale la kounya. Ok alò rezon mwen m travay anndan la depi an 1989 m la m ap travay men pwoblèm ki poze pandan se tan m ap travay M pa ka di akò Almand pa fè pou mwen paske m te gon tè dlo te fin anile teren an. Se gras li menm ki fè m sove ti moso. Se gras ak gwo aksyon Almand ki fè w sove ti moso ki pèmèt tè a pa fin, dlo pa fin anvayi l nèt. Egzateman. Ki vle di m konsidere sa. Men, premye mitan nèg yo malonèt. Rezon k fè yo malonèt, gade kote m travay, debouch dlo a nan yon kanal. Si m pa achte yon galon gaz Si m pa achte yon galon gaz, pwopriyetè m nan pa mouye. Si lapli pa tonbe, Bondye pa ban m sekou, m pa jwenn sekou. E gade kote yon dlo pase an mitan jaden m, mwen m pa mouye. Ok, n ap gade kanal la laba a vreman. Egzateman.
M ta sipoze mouye. E travay yo pa dwe fèt sèlman an amon, yo dwe fèt an aval osi. Tout travay nou gen ki pou fèt nan zòn. Jalendò 1, Se pwopriyetè ki an pèdan ki pou fè travay yo. Travay yo pa fèt. Lè enjenyè ap fè travay yo, reskonsab yo, lè y ap travay, yo pran moun pa yo, yo pran moun zòn pa yo, yo fè travay yo. Kidonk, lè moun nan pa konnen zòn nan, li pa konn jan pou l ta abòde travay la, sa pi soti se nou menm k an pèdan. Anhan, egzateman.
Èske ou konprann? Alò koulye a, ou wè kounye a, men m ap travay. Gad yon seri de piman m genyen la. Yè m keyi piman, lo 50 goud, 100 goud ki fèt. Piman. Men, avèk ki m fè piman an? Gras Bondye. Gras Bondye ki ban nou ti dlo. Men si te pou travay nan perimèt la, m pa benefisye dlo a. La a, ou pale de gras Bondye ki ban nou ti dlo parapò lapli a. Men si se te pou kanal irigasyon ki fèt sou sistèm yo la. Non, jamè.
Nan perimèt la, pa t ap gen sa. Non, pa t ap gen sa.
Alò, lè w fè yon kanal kon sa, men kote m ye, kanal la e pa wotè sa paske mwen se moun ki viv Sendomeng. Sendomeng, lè yo fè yon kanal, se tout moun ki mouye. Pa gen sa mouye, lòt pa mouye. Èske w konprann? Isit nan perimèt la, nèg yo maltrete nou bokou. Sa m ka di sa. Pou ki rezon ke yo maltrete nou bokou? Paske si yon dlo, yon kanal, si vrèman te gen yon bon ejenyè, e pa konsa ejenyè a t ap reyaji ansanm avèk nou. Vwala, se pa konsa kanal yo t ap gen pou fèt jan ke y ap gade yo ki fèt la. Nòmalman.
Èske w konprann? Alò, men maten an, m leve la, m pral nan yon antèman, men depi yè, m konnen m gen patat la atè a pou m plante, maten an m vin plante patat la. Èske w konprann? Men m plante patat la sa, onon Bondye m ap plante, e pa onon. E pa sou kont kanal, ni sistèm irigasyon ki fèt sou perimèt la. Non, se pa sou kont kanal, se pa sou kont perimèt la. Men travay sa yo, lè travay sa yo ap fèt, menm si mwen m pa ta ka fè travay la. Yon egzanp, men w dwe di m met chwazi yon moun pa m, yon timoun an m, o yon frè m, mete l nan kanal la. Si l fè san goud, l a ban m vennsenk goud ladan l. Men èske daprè ou menm, èske se pa komite k ap jere afè sa k ap fèt sou perimèt la ki ta koz tout. Enben se komite a menm wi.
Se komite perimèt la. E m di w sa wi, m di w se rèsponsab perimèt la. Se reskonsab la ki koz tout sa fèt. Paske lè yo ba reskonsab la fè yon travay, se sa l vle, se sa l fè.
Adye donk si te gen yon siveyan, si te gen yon komite ki t ap travay, gen bagay ki fèt, yo t ap fèt, se pa konsa yo ta dwe fèt. Nou te gen, nou te gen yon komite o premye mitan. Komite sa a, lè l ap travay, menm si w pa la, li pran moun, li mete nan plas ou. Lè sa a, lè w vini, w jwenn 50 goud, w pran yon travay. Egzakteman, paske peyizan k ap travay la, se la pou l jwenn mwayen pou l kontinye mete nan tèt. Si moun nan travay pou 500 goud, li pran 300 goud, li ba w 200 goud. Men w viv ak 200 goud la. Men kounye a, pa gen sa. Menm reskonsab kounye a, se pran moun zòn a yo, vin fè travay la, wou ki pwopriyetè, ki pèdan. Men sa se pou mwen, pa lòtbò a se pou mwen. Sa se pou mwen. Moso sa se pou mwen. Moso devan lòt bò a se pou mwen. Moso sa lòt bò ankò anfas ak tè sa se pou mwen. Ki sa ki koz? Tout se mwen k pèdan. Èske w konprann?
Malgre sa, malgre ou pèdan epi travay yo ap fèt epi ou pa ka jwenn anyen. Non, m pa manje.
Mwen menm Mesye Felix ki di sa. Men se grav. Dòmi sou de wa nan mèt. Dakò mèsi nou te kontan pale avèk ou paske se yon bèl travay wap fè kidonk nou ta swete ke mesye yo repanse bagay yo pou pa tèlman fòse lè ou bezwen awoze tè yo ankò. Bon yo te di yap ban nou motè nou pa janm wè motè si yo monte si yo desann mesye responsab yo yo pran motè a yo yo jere pwoblèm a yo Ki vle di la, si pou m mouye moso patat sa, si yon galon gaz pou m achte pou 1000 goud, 300 dola, pou m mouye pozisyon an. Malgre dlo a, kanal la li pase an mitan tè. An mitan jaden an. Men se grav. Se grav. Nou oblije ale, nou pa ka kenbe w twòp paske nou wè ou vrèman okipe nan sa ke w ap fè a. Non, e paske m prale nan antèman a nevè la. Kounye a, pandan sa m te gentan prepare travay la pou maten an.
Se travay la m vin fè. Egzakteman, mèsi. Wi.